Konprann ke gen operasyon k ap mennen nan Savyen. Di nou nou egzakteman kisa enfòmasyon an ye an detay.
E wi, jan enfòmasyon rive jwenn nou, operasyon an te tanmen ozanviwon inè onivo Savyen pou jiska kounye a ke n ap pale ak ou a, Blèz ak Romanès, operasyon an kontinye ap mennen sou Savyen, selon enfòmasyon yo, se tout inite konfondi atravè lapolis lan, nou vle pale de Bòy, Bri,

Bandi mesye te konn antann yo nan monte sou wout nasyonal la, nan detounen kamyon machandiz, aprè yo pran totalite machin ki ap pase sou wout nasyonal la, ebyen se swit avèk nouvo vant ke popilasyon Latibonit te tanmen pandan semèn nan pou te mande avèk lapolis pou demantle gwoup gang sa ki bat de gang kap fè kidnaping sou plizyè ranson pou yo libere moun yo ebyen pandan jounen an jan sa te fèt avan yè. Kote lapolis te rantre yo te kraze yon fò ki se yon fwa kote mesye konn fè gwo seremoni mistik chak fwa ki ap sòti lè ap tounen avèk lòt gwoup rival parèy yo ebyen e kote te gen yon koulèv ki te pèdi lavi li ebyen e direktè depatmantal latibonit nan jakadè te pwomèt pou operasyon te tanmen ebyen jodi an ozanviwon inè yo te debake pou 2 cha blende ak 3 pikòp ki te chaje avèk plizyè inite konfondu andedan lapolis lan pou te rantre nan sa li ye e anpil kout bal te kòmanse chante. Nan enfòmasyon ki te vin jwenn nou yo byen avan, te deja genyen depi nan kòmansman malgre cha blende a te resevwa anpil kout bal, vit li te andomaje, men te gen tan gen 3 bandi ki te tonbe ki te tonbe pa bal. Men aprè 2 sous pwòch direksyon depatmantal Latibonit lan enfòme nou genyen 12 genyen 12 bandi ki yo stope e yo sezi 2 zam nan men yo. Plis bandi stope yo se jodi a la. E 3 ak 3 Wi se sa se pandan operasyon an yo stope yo e yo pran yo pran zam nan men yo. Sa vle di lapolis ki sanse antre eske se nan menm baz yo te antre la fwa pase oubyen yon lòt baz toujou menm espas la? Yo rantre pi fon toujou, lè yo te rive yo te rive nan nan se te nan kafou a teworis te rive men kounyea yo antre nèt andedan sa vyen pou yo fè operasyon ke ou tande e ki ap fè la une de l'actualité atravè rezo sosyo yo men lòt pi gwo enfòmasyon ki genyen jis Etanke mwen menm, e antanke jounalis, sitou lè mwen se reprezantan radyo Mega nan Latibonit, nou gen fason ke nou bay enfòmasyon, se depi yon enfòmasyon pase sou radyo Mega, ki dwe sure, tout moun dwe te konfime li, men gwo rimè atravè tout Latibonit lan sou chèf gang nan ki batize Odmal Lucien, ki ta resevwa, ki ta resevwa 2 bal o nivo, o nivo pwatrin li, men jiskisi poko gen imaj ki jistifye enfòmasyon sa a, men se sa ki ap fè la une d'actualité sou tout Ti Rivyè Latibonit. sitou atravè radyo ki gen emisyon daktyalite yo nan moman an. Sa vle di enfòmasyon an sè ke pou ka Odma a sè ke li poko konfime bò kote pa w paske w konnen nou menm nan Radyo Mega nou pa pran enfòmasyon ke n pa verifye sa vle di se enfòmasyon an li ap sikile lòt bò a men ou menm de sous si w poko gen tout dènyè enfòmasyon sou sa wala nou pral gade avèk de men enfòmasyon si sa l ye sè ke moman n ap pale a la divès inite nan lapolis ap mennen operasyon nan baz mesye gran grif yo ke Odma li menm ap dirije Odma Lucien k ap dirije E enfòmasyon ke Desir li menm li genyen jiska prezan kòm e Desir ou avèk nou? Wi lap la. Wi men sè ke pou ka Odma sè ke li poko verifye ou poko konfime? Non jiska prezan e enfòmasyon li asiste men li poko li poko verifye bò kote pa nou pou nou konnen eske misye li li swa traverse pou peyi de non retou jan enfòmasyon an ap ap sikile atravè rezo sosyo yo men nou toujou rete rete rete konekte rete branche pou nou kapab pote tout dènye enfòmasyon yo sitou pri men ase radyo Negras dwe genyen l nou menm nou pa fè fwit an avan n ap bay enfòmasyon an jan l ye a men nou dwe verifye l avèk ou Désir si genyen enfòmasyon ou ta fè kwè ke genyen nèg ki nan kan Odmata ki ta blese oubyen ki ta stope èske enfòmasyon tou ta fè kwè tou genyen dèyè polisye ki ta blese nan operasyon sa a? Wi, e se te konfime bò kote 2 responsab atravè atravè operasyon an. Genyen 2 polisye ki te ki te touche pa pwojektil. Yo te fè apèl an ijans avèk avèk anbilans pou te vin chèche yo. Ebyen, pou kounye a yo ta dwe nan lopital Sen Nikola pou y ap resevwa swen. E se sè ke konfrè nou Danio Daniel ka fon kout je e nan lopital Sen Nikola pou konnen egzakteman èske polisye yo rive. Men lòt enfòmasyon ke n ke ke nou dwe bay avèk oditwa Radyo Mega a sitou e e e ki branche jounal la. Direktè jeneral lapolis la nou vle pale de mesye Léon Charles, misye debake nan Latibonit pou e donk vin e nan operasyon yo bò kote e Jacques Ader ki se nouvo komisè depatmantal Latibonit lan. Sa vle di DG Charles li anba la a? Wi, li nan Savyen nan Latibonit. Dakò, mèsi anpil Désir Venès. Rete sou plas, chache enfòmasyon pou nou puiske a nenpòt moman nou kapab retounen avèk ou pou n kapab enfòme oditò Radyo Mega. Mèsi anpil.
Merci.
Pou y al pran Rodma avèk akolit li yo. Efektivman, te gen yon ti rankont ki t ap fèt. Rankont lan annik fini, yo debloke lari an epi moun yo akonpanye de lapolis, yo deside rantre pou y al chache. Odma avèk ekip li an pou yo rezoud pwoblèm sa a yn fwa pou tout. Mwen konn di l deja dan sètèn emisyon, se ke lè bandi an tabli, lè gang nan tabli baz li nan yon zòn, nan yon blòk, se paske kèlke pa, i a a yn nivo ou yn otre yn sètèn konplisite de moun nan rejyon an, de moun nan zòn nan. Mwen toujou pran egzanp zòn kote m leve, nan Bèten pa egzanp. Moun Bèten ke m salye la a, Bazan ba Zanmann, moun nan Veritab, moun dèyè Gagè, moun Astèk, tout kote sa yo m salye yo, se ke se te gen yon moman kote ke ti bandi, vòlè t ap bay pwoblèm e ke moun yo deside yo di pli jamè sa pa gen dwa fèt ankò. Yo òganize yo, yo met tèt yo ansanm e yo di yo p ap tolere nèg a zam, bandi vin bay pwoblèm. E depi lò, zòn nan e to jwenn lapè l se vre de tanzantan dènyèman te gon afè de gèp wouj men moun yo antann nan zòn nan yo di sa pa fèt sa vle di ke
Boukante la se vre ke gen de moun ki estime gen de chèf gang gen de bandi k nan blòk bò lakay yo yo yo yo prezève anyen pa ka rive yo paske yo nan yon blòk men se pa vre chak fwa genyen yon. gwoup de gang ki nan zòn Bò Lakawo. Zòn Bò Lakawo vin otomatikman yon zòn de non dwa ki fè ke e okenn tout moun pè vin envesti paske w ap dakò pa gen moun ki gen lajan jodi a ki pa al envesti l gran ren. Ou wè sa k pase nan Vilaj de Dye, anpil lòt blòk anndan peyi a ankò. Se paske tou senpleman gen de moun ki di la a gen de gwoup de gang, la se de zòn de non dwa. Se popilasyon k ap viv nan zòn nan, k ap frekante zòn nan, ki gen tout aktivite l nan zòn nan ki pou di non bagay sa yo. pa ka pase li pa posib enben jodi an moun nan petit rivière e menm de moun nan zòn pon sonde paske fòm di w dènyèman te gen plizyè ka de kidnapping ke yo te resanse se selon enfòmasyon yo de nèg ekip odmark te fè kidnapping nan men moun yo di sa pa gen dwa fèt e jodi an fòm di w imaj yo ekstrèmeman chokan e pa mande nou pou ke nou kapab poste yo bon men yo ba yo di. Hein lapolis plizyè inite anndan lapolis lan debake men popilasyon an tou yon lòt bò manchèt nan men yo baton nan men yo e tout kalite bagay yo di ke yap derasinen gang sa kap bay pwoblèm nan zòn nan e bon si se pa sijè a sa gen lòt sijè tou gon gwo operasyon lapolis mennen tou nan nip.

30, 31 janvye, premye, de, twa, kat, senk, sis, sèt fevriye, y anonse manifestasyon, men 8 fevriye yo pa di anyen, m pa konnen sa k pral gen 8 fevriye, m espere ke 7 fevriye a se pral kanmenm dènye manifestasyon. Eske y ap reprann ankò le 8, nou pa konnen, men kalandriye yo ale jiska 7 fevriye. Lapolis bò kote pa l, li mande responsab yo pou yo kapab pran, anfèt, òganizatè yo pou yo pran de responsabilite, puiske. Se 2 angajman ke yo pran, se yo menm ki òganizatè. Lapolis mande yo tou pou yo pa deranje lòt moun puiske se pa tout moun ki prale nan manifestasyon. Se gen 2 lòt moun ki bezwen regle aktivite yo pa yo. Epi lapolis la klè, wout ayewopò la ki son wout entènasyonal, yo pap dakò okenn mouvman manifestasyon fèt. Men yo mande pakou, wap di a kilè manifestasyon ap kòmanse, a kilè manifestasyon ap fini. E fò bay lapolis parkou wap fè pandan virewon yo. Chanjman nan administrasyon piblik lan apre revokasyon Eude Lajoie enben pouvwa a deside retire direktè OFNAC lan son enfòmasyon ke nap vin pou li lè w pale de OFNAC ou pale de Joseph Lambert. Piske se Joseph Lambert ki te genyen kontwòl OFNAC nou sonje sa. Epi genyen tou lòt nominasyon Mathias Pierre ki nome minis delege se li kap regle kesyon elektwo kesyon eleksyon. Nap genyen poun vin sou kesyon sa yo piske fokis lan se sou. Vil Pòdepè l ye. Vil Pòdepè ke prezidan an t anonse l, nou konnen 8 desanm nan okazyon imakile, 7 desanm nan okazyon imakile konsepsyon, li te anonse kanaval lan se la l ap dewoule. Pou y al pran Odma avèk akolit li yo. Efektivman, te gen yon ti rankont ki t ap fèt. Rankont lan annik fini, yo debloke lari an epi moun yo, akonpanye de lapolis, yo deside rantre pou y al chache Odma avèk ekip li an pou yo rezoud pwoblèm sa a yon fwa pou tout. Mwen konn di l deja dan sètèn emisyon, se ke lè bandi an tabli, lè gang nan tabli baz li, nan yon zòn nan yon blòk se paske kèlke pa y a a un niveau ou un autre une certaine complicité de moun nan rejyon an de moun nan zòn nan mwen toujou pran egzanp zòn kote m leve nan bèten pa egzanp moun bèten ke m salye la a bazan bazanmann moun nan veritab moun dèyè gagè Moun Astèk tout kote sa yo m salye yo, se ke se te gen yon moman kote ke ti bandi, vòlè t ap bay pwoblèm e ke moun yo deside yo di pli jamè sa pa gen dwa fèt ankò. Yo òganize yo, yo met tèt yo ansanm e yo di yo p ap tolere nèg a zam, bandi vin bay pwoblèm. E depi lò, zòn nan e jwenn lapè l. Se vre, de tanzantan, dènyèman te gen yon afè de gèp wouj, Ebyen moun yo antann nan zòn nan yo di sa pa fèt. Sa vle di ke
nou gade la pawòl. Se vre ke gen de moun ki estime gen de chèf gang, gen de bandi k nan blòk bò lakay yo yo yo prezève anyen pa ka rive yo paske yo nan yon blòk men se pa vre. Chak fwa genyen yon. gwoup de gang ki nan zòn bò lakay ou, zòn bò lakay ou vin otomatikman yon zòn de non dwa ki fè ke e okenn tout moun pè vin envesti paske wap dakò pa gen moun gen lajan jodi a ki pral envesti l gran ren ou wè sak pase nan vilaj de dye anpil lòt blòk anndan peyi a ankò se paske tou senpleman gen de moun ki di la a gen de gwoup de gang la se de zòn de non dwa se popilasyon kap viv nan zòn nan kap frekante zòn nan gen tout aktivite l nan zòn nan ki pou di non bagay sa yo Paka pase, li pa posib. Enben jodi an, moun nan Petite Rivière, e menm 2 moun nan zòn Ponsonde, paske fò m di w, dènyèman te gen plizyè ka de kidnapping ke yo te resanse, se selon enfòmasyon yo, 2 nèg ekip Odmark te fè kidnapping nan. Men moun yo di, sa pa gen dwa fèt, e jodi an, fò m di w imaj yo ekstrèmeman chokan, e pa mande nou pou ke nou kapab poste yo, bon, men yo, ba yo di. Hein lapolis plizyè inite anndan lapolis lan debake men popilasyon an tou yon lòt bò manchèt nan men yo baton nan men yo e tout kalite bagay yo di ke yap derasinen gang sa kap bay pwoblèm nan zòn nan e bon se pa sijè a sa gen lòt sijè tou gon gwo operasyon lapolis mennen tou nan nip.

30, 31 janvye, premye, de, twa, kat, senk, sis, sèt fevriye, y anonse manifestasyon, men 8 fevriye yo pa di anyen, m pa konnen sa k pral gen 8 fevriye, m espere ke 7 fevriye a se pral kanmenm dènye manifestasyon. Eske y ap reprann ankò le 8, nou pa konnen, men kalandriye yo ale jiska 7 fevriye. Lapolis bò kote pa l, li mande responsab yo pou yo kapab pran, anfèt, òganizatè yo pou yo pran de responsabilite, puiske. Se 2 angajman ke yo pran, se yo menm ki òganizatè. Lapolis mande yo tou pou yo pa deranje lòt moun puiske se pa tout moun ki prale nan manifestasyon. Se gen 2 lòt moun ki bezwen regle aktivite yo pa yo. Epi lapolis an klè, wout ayewopò la ki son wout entènasyonal, yo pap dakò okenn mouvman manifestasyon fèt. Men yo mande pakou, wap di a kilè manifestasyon ap kòmanse, a kilè manifestasyon ap fini. E fò bay lapolis parkou wap fè pandan virewon yo. Chanjman nan administrasyon piblik lan apre revokasyon Eude Lajoie enben pouvwa a deside retire direktè OFNAC lan son enfòmasyon ke nap vin pou li lè w pale de OFNAC ou pale de Joseph Lambert. Piske se Joseph Lambert ki te genyen kontwòl OFNAC nou sonje sa. Epi genyen tou lòt nominasyon Mathias Pierre ki nome minis delege se li kap regle kesyon elektwo kesyon eleksyon. Nap genyen poun vin sou kesyon sa yo piske fokis lan se sou. Vil Pòdepè l ye. Vil Pòdepè ke prezidan an t anonse l, nou konnen 8 desanm nan okazyon imakile, 7 desanm nan okazyon imakile konsepsyon, li t anonse kanaval lan se la l ap dewoule.